E pa menm li menm ki tounen zonbi a bòs mwen yo. Ok,
m ap entèpele yo, m ap rale yo. Menm si m pa ka deplase, m ap fè sa m konnen pou m rable nanm yo. Langèt!
Bòs a pa bliye, fò moute m pran zonbi. Fò moute m pran zonbi bòs. E fout! Sòlda moute m pran zonbi. Wa, m ka kanpe la w fout retire zonbi m sou mwen w al vann wi.
Wè mte di m pap leve men sou fi men gen de fanm ki pran pòz se gason yo ye map wè si se bagay ou pote oubyen si se bogouy Bogouy la se pou gason Mwen wè kisa w pote Swesi wè Mache sou lòd mwen la E ou menm ti piti ou se gason m pa gen pitye pou pyès gason dayè m pa nan masisi Tout sa.

Sa sou a mwen son bagy. Ou wè lèm trase yon egzanp sou yonn nan nou la? Sou ki yonn nan nou?
Em di w sa Tracy. Si m pa ba w pèmisyon pou fè yon bagay nan la a, nan ti bout andwa ou mete nou la, e ou fè l, lè sa m ap montre w sa m vle di. Ou fè m sa w vle m pa di w anyen. Ou vini, ou bay moun ou zam ou vle, m pa di w anyen. Ou pran pòz ou, ou moute sou moun jan w vle, ou ban m sabò, m pa di w anyen. Tracy m garanti w. Se pa pou boss la m te gin respect. Se pa pou fi m te gin respect Tracy. M pap baw manti. M tap just Ha! E ou ta wè w tap mouri. Chale dyòl mwen selman tap tiye w Tracy.
Yayy!

Black et mete sa nan bouch ou. Ou ava di wi vre. Black pa de boss ou ye. Sa fos.
Black. Ou konnen boss la toujou di konsa. Pigo bat inosan nan fou ya. Al mennen l bay boss la nou wè sa boss la ap frape l. Tèt fout!
Pa chita di ke m gen dwa inosan. Men sa kiyès ki di w bay inosan jak. Fo dan w tonbe ranmase. Sa w di m la? Hey, cheri kiyès ou ye? Yo si m di w sa.
M garanti w. Dayè mwen menm se nèg ki kanpe an fas 13 plon e jak. Yo simen bal sou mwen m pa pran nan bal. M se sèl nèg ki ka pwoteje w la. E si w gen yon misyon w gen pou fè nan forè a, ou pa mete m deyò m garanti w fè erè. E ou wè ki bò m sòti m rive la. Sa vle di m se yon sòlda kalifye, nome, reprezantab e m konn tout twou nan forè a. Jesi m di w sa ankò. Ou se yon bèl ti fanm, byen seksi, byen kanpe. Dayè m wè w te madan Tibwazo. Tibwazo tèlman lèd.

Pou yo met tet yo deyo pou yal dèyè.

Fò n fè bòs la wè nou dènye fwa.
Di wi yo.
An n fè bòs la wè nou dènye fwa. Leve, leve. San wont. San pidè. Mache. Gwosè, gad gwosè mouda lwa boy.
Ou panse m pè w? E sajès m ye? Chesi! Sa w fè la?
Bon wè w ap mande m ankò. An n kite sa Chesi. Men ou pa ka di m pou w al renmen ak ti bazo. Shit.
Joe, si w pa fèmen dyòl ou, m ap mete w deyò wi.
Jesi, ou pa ka di m pou w al kouche ak ti brazo? Ti brazo tou lèd deja min. Gade mwen m la m sou bo gason, blan mannan. I am a. Lè m ta lou kò m pa ta aprann angle. Bon, Jesi, w apre sa n ap rezoud bagay mòde a. Metyee si w pa ka di m pou w te renmen ak ti brazo, lè w di m sa kè m frave fò, on bèl timoun tankou w byen kanpe, bèl fès, bèl wonn. Ou te renmen ak ti brazo on nèg lèd on chòche, on malfini. Hein? Ou te renmen avè l. Sa w te, ou gen kè pou w fè lanmou a nèg sa? Yo di fanm. Pale, e koze w koze la? M pa koze avè w non sye si m ta, oh oh, m ta pran esti brazo menm fou.

Jé boss la wi.
Fann tèt manzè la. Aparisyon w.
Afè kòb. Fè m sibi. M pran kout wòch. Moun antre nan baz mwen yo tiye moun mwen. Black Satan menm di w te fè kò sou li. Ala de kalot manzè vagabon nan. Ala de kalot manzè vagabon nan.

Ah m pa fout konnen non. Wi m bay bon sèvis la wi depi lè w fin ale a. Ok.
Gade yon misyon m ap akonpli la. Yon moun ki pale m fout yon sabò l nan machwè dyòl li. Ti bwazo wè kontre.
Mete yon kò bò bawon sa m di sa tande avanse. Madam, madam a detòk, a detòk, calm down. Ti bwazo poko antre non. Ti bwazo m pa konnen sa l al fè. Ti bwazo pou mwen ti bwazo mèt pa tounen la wi. Jesus. Pase si ti bwazo ka bay medam sa yo pye pou yo toujou ap ranse avè m eskize pou respè m gen pou ou. Pa ranse ann kite l. Pou ti bwazo ka. Lè map pale si nou vè dyòl nou la. M te di lè map pale la e silans ou. M pap ka pale avèw ditou. Ti Brazo, bay medam sa yo pye pou yo kontinye ap depi madam eskizem wi depi lè ou ap viv èske ou janm tande yon fanm prezidant nan yon palè pou lap dirije gason? Non.
Olye pou sa ta fèt fanm sa tap mouri 7 fwa nan vil men fanm sa yo menm vle pote kalson e mwen map pot kilòt pou ti men si m pot kilòt ti Brazo Ti raz wap kouche m wi. M di nou sa. Emisyon Emma Cool la. Li poko tounen la. Bon Emma Cool m sot domi la m pale avèl nan domi. Emma Cool kontinye ap batay. Batay yo pa fasil menm. Bienveni m konprann ki fwa sa Jacques. Wouyy. Ebens.
What's up.
Tiye manzè w sa. Tiye l.

On zèb ou byen pwa grate m grate kò m wi. Bon sa p genyen? Ou wè la a? M deside elimine tèt mwen. Dandy, byenvini sou chanèl pa nou ki se Stardens Production, kote ke w ap swiv analiz, rezime, bèl feyton pa nou sou chanèl sa. E mwen felisite chak grenn moun e m remèsye chak grenn moun ki toujou rete konekte. avèk chanèl Pònòf ki se Stardens Production ke nou toujou ap sipòte, nou toujou ap bay èd nou, nap toujou ap bay sipò e ak kolaborasyon nou, m remèsye nou pou sa. E ou menm ki fèk tonbe sou chanèl la, ki poko abòne avèl, pa neglije fè sa, abòne avèk chanèl la, kote ou wè ki an wouj ki ekri sabòne a, e klike sou li pou kapab abòne avèk chanèl la. Yon lè ke w fin abòne avèk chanèl la, aktive ti klòch lan pou w kapab resevwa tout notifikasyon e lè ke nou lage videyo sou chanèl lan. E lè ke w fin gade yon bèl feyton konsa, kòmante videyo a, like li e pataje l avèk zanmi w, envite zanmi w vin sou paj lan, envite zanmi w vin sou chanèl lan. Pou abòne avèl. Yo menm ki fè pati fanmi chanèl sa deja mwen di w mèsi pou sipò avèk kolaborasyon toujou toujou gade videyo toujou kòmante toujou like yo e toujou pataje yo e pa ale san ke ou menm ki tonbe sou chanèl sa san ke ou pa abòne pèske se gras a Sipò avèk kolaborasyon ki ka rann chanèl sa li menm grandi de jou an jou. Mwen konte sou sipò nou avèk kolaborasyon nou. E pou n antre nan rezime feyton sa ki se Dandi sou chanèl Bolo ki se Stadens Production. E pa bliye ke Stadens li menm ki vini nan yon moman e ki pa nan rans ansanm avèk pyès moun pèske li pèdi Ariel. ki se ti Richa e depi lè ke li pèdi ti Richa ke nou konnen Gmaximen ki te arive koupe tèt ti Richa e voye vidya voye bay Stadens fè video voye bay Stadens e depi lè ke Stadens fin wè ti Richa jan ke ti Richa pase a depi yè a li menm li chwazi met pyel nan dlo ke lap mache pran tout nèg yo li tande nan forè a.

e enjoy yo ki tap trip li el te deside pou lal koupe tèt Tracy e trèzman li menm ki te arive vide misye atè avan ke li fè aksyon an e se konsa ke e Stardens li menm ki te arive e pran randevou konba ansanm avèk trèzman e ala fen trèzman li menm ki arive tonbe devan Stardens ki e Stardens li menm ki te arive met men e sou 13 blo e li te arive al nan baz ansanm avè l e se konsa plan ke l te genyen se koupe tèt 13 blo koupe ponyèt 13 blo pou yo kapab e arive e chak fwa li fè sa yo ke pati sa yo rekole ansanm e malgre ke nou konnen 13 fann men ki pa timoun tou ke li gen bagay sou li. Li gen moun kap e li gen dyab ke lap sèvi tou. Li pa pou kòl. E Staniens ala fè ki te arive wèl pa kapab elimine misye li te arive e al avèl nan baz li. E ti bwazo li menm ki ap veye mesye dam yo ki ap veye medam yo ki se Tracy avèk Madana ki nan men Staniens ke Staniens ba nèg yo poul veyel e e makoun li menm ki te ansanm avèk ti bwazo te arive tete ti bwazo pou l kapab arive e a jere misyon pa l paske sa fè l mal paske ti richa li menm li mouri e si l nan baz e talent sa se gras avèk ti richa se ti richa ki te fè l vin nan baz lan e a la fen ke nou konnen e ti bwazo li menm li son nèg ki pap kite visye ki pap kite vòlè ke li. Sa rive sezi e tenis pa e jersey poul al vann bref e pou ke nou ale pi lwen ke se konsa e lè ke nèg e tres bon yo pran nouvèl la ke sa choke yo e e max E Jacques li menm ki te nan baz e Gmax la te arive trèt baz la e li te vin kreye pwòp baz pa l e li menm ki te vin arive ap fè seremoni pou l mete e bagay nan li menm. E se konsa Staden si menm te arive rele misye tou pou l kapab fè misye okouran ke l ap mache pran l tou paske e forè a se dife l ap mete ladan l. E se konsa ke li te arive rele e Jak li tap pale avèl, li ta li te bay Jak randevou ke demen si Dye vle pou yo kapab e ale fè fas kare e se konsa ke Stadens te tou di ke e Jak li menm poul mache a tout sèkè li poul kapab antere nèg ki ansanm avèl yo a. E se konsa Jak te reponn e Stadens ke li te di sèkèy ke l ap mache a, se pou Stadens ke l ap mache pou l kapab mete kò Stadens. E se konsa Stadens te di misye, e sispann pale, an nou pran randevou an pou nou fè l fas a fas pito, Se pa pale anpil lan ki pral regle yon bagay. E se konsa ke mesye yo te deside pou yo ale. E Jacky menm ki te di ke li pap tann de mesye men li menm pou li al lan konba e ke depi aswè a lap atake e Stardens. E li pran wout pou l ale. E menm nèg e baz 13 blan yo te deside tou yo te di ke pou yo ale nan baz Stardens lan pou yo al arive al pran 13 mwa e Tracy avèk Barbara ki nan men Stalin sa e pandan ke nèg Matt e Jack yo yo menm pran wout lan pou yo ale se konsa 2 gwoup sa yo e te vin fè fas kare e malgre nou konnen yo pa gen amoni ansanm e se konsa katouch te mele katouch te met pye yonn ap tire sou lòt yonn ap tire e jiskaske genyen nan yo ki viktim. Sil te arive e te pran katouch. Yo menm kap gade analiz rezime feyton sa e pa bliye abòne avèk chanèl lan ou menm ki ta renmen konnen kòman istwa sa ap fini èske vrèman nèg yo ap antre e nan baz e stadens an e èske tou vrèman nèg yo e ap arive al pran e Tracy avèk Madana epi 13 mwa nan men Stardens. Si kew ta renmen konn sa, abòne avèk chanèl lan e sitou aktive ti kòch notifikasyon an pouki lè nou lagel pou kapab jwenn li. Konte sou sipò avèk kolaborasyon w e nap tandem yon lòt fwa mezanmi sou yon lòt video. Babay tout moun a la pwochèn pou yon lòt video ki pi bèl toujou. Mwah.